Mwen byen konsa tou yo te eskandalize l konsa tou.
Men se tou nòmal, yo ka toujou di sa. Sa pa vle di sa vle di m pa vle opine paske m pa vreman konnen sa l ap fè a. M pa vle, m pa vle antre sou sa. Limyè, limyè se pa, limyè se pa di m vin di vodou a bon e ke pou moun pran l eksetera. M jis, m pa renmen lè yon moun ap pale yon bagay mal san ke, epi li menm ankò li avwe. ke li pa fè okenn etid sou li. M sot pran egzanp djèd la avè w la. Yon moun pa ka pale w mal san ke l pa konnen w jis paske w gen djèd nan tèt ou. So, ou menm lè w di vodou a this, vodou a that, yeah, djèd la pa defini w. So, lè w di poutèt ou tande lè yon moun nan vodou, li konn fè this, li konn fè that, Ou menm, anvan w di l a pwòp bouch pa w, di ban m al verifye si sa moun yo di a se sa. Epi, w ap ka vini, w ap di. Yon mo sou la.
Ou pa Ayisyen, ou pa janm viktim de vodou a.
Mwen se yon Ayisyen ki pa janm di anyen. M ap reponn ou wi frè m.
Non m pa viktim de vodou. M se yon Ayisyen ki pap di anyen anvan m, toutotan m pa asire m ke sa m ap di a li valid. Saw ap di yo la m konn tande yo m abitye tande yo. A yon epòk tou m te pè vodou a tou. Men lè kounya m vin tande moun ki ekspè nan sa yo rele vodou an, m chita pou m tande yo k ap pale, m pa tande yo pale de sòsèlri. M pa di moun ki vodouyizan pa konn pratike sòsèlri non. M di w konsa moun ki ekspè nan vodou yo, yo pa yo pa ansenye moun fè sòsèlri. E kòm si m ta di w, yon yon yon lyetnan k ap aprann moun tire, li aprann ou pou fè lejitim defans, men li pa di w antrènman l ap ba w la se pou w al nan lari a pou w al tire moun. Ou menm ou gen dwa gen zam nan nan men w deside w al tire moun avè l, men se pa pou sa lyetnan an t ap montre w. Talè l sot di konsa Kreyòl Konsyans ke yo bay pwen. Tout moun k ap di sa yo, m ta renmen ke nou tande ti pati sa. Lè yon yo di ougan bay pwen pou moun pa pran nan bal. Nou di bandi pran pwen pou l pa pran nan bal. Polisye a gen aksè tou pou l pran pwen pou l pa pran nan bal. Eske kounye a se vodou a k di konsa mwen p ap bay polisye a pwen pou l pa pran nan bal e bandi m ap bay pwen? Poukisa nou menm, se sa nou pa konprann, poukisa pa egzanp tankou la nou lage chaj la sou yon moun kap pwoteje tèt li? Bandi a gen aksè pou l pwoteje tèt li menm jan ou menm ou gen aksè pou pwoteje tèt ou. Li bandi. Polisye a mete yon jile pa bal sou li, bandi a di mwen menm mwen pa pran nan bal. Kounye a m nan se polisye a ki konnen si jile pa bal la pi bon ke pa pran nan bal la. Èske w dakò avè m kreyòl konsyan? Ban m poze yon kesyon Limyè. Limyè m gwo kesyon tou. Mwen menm nan ou pa ka kont yon moun ki vini ki vin pran pwen pou l pa pran nan bal. Ou pa gen dwa kont sa.
Ban m poze yon kesyon Limyè. Eske ou ka kont Vodou a san w pa entegre? Kòman w ye?
Kòman nou ye?
Kòman nou ye?
Ok, fin pale epi n ap salye nou.
Ok frè pa m, pako Papada. E Prince? Egzakteman, fò w konnen vodou a, fò w chache konnen, fò w aprann vodou a pou w konnen l. Nòmalman se sa l ye. Ou pa ka di m ou konn lamedsin si ou pa aprann lamedsin. Eske ou ka aprann vodou a san ou pa entegre?
Ou ap aprann wi, ou ap aprann anpil bagay. San ou pa entegre?
Ou ap aprann anpil bagay, men ou pa p ka konn tout vodou a. Paske gen vodou egzoterik e vodou. ezoterik. Ou ka aprann. Men si w vle konnen se pratik li ye. Nòmalman menm jan ak elektrisite. Ou gen dwa ka konn poze fil lakay wa ou bay ou limen yon kòman yo rele sa? Ou limen yon anpoul lakay wa men sa pa vle di ke ou se yon elektrisyen.
Men, nou bezwen, gen anpil, jan m te di a, gen yon pakèt travay vodouyizan yo sipoze fè pou moun, pou Ayisyen.
Egzakteman. Mwen, mwen dakò ansanm avèk ou, fò mwen pale de sa tou, pou, pou yo ta gen yon gid, paske toutotan pa gen gid ap toujou gen divizyon sa a. M ap vin di, m ap di yon pawòl, lòt la ap di yon pawòl adwat, mwen, youn di yon pawòl agoch, youn di yon pawòl devan, l di dèyè, finalman ke, e, ka gen ti pwoblèm. Ou konprann? Mèsi anpil, Prince, se te yon plezi, frè pa m. Ok, yon dènye mo anvan m ale. Pou kreyòl konsyans, se sa k te, e sa k te baz, baz la. E apre m te di moun yo, yo sipoze prepare vodou an pou moun ka aprann li, pou yo ka konnen l. Pou yo fè yon mach a swiv pou moun ki pa konn vodou a ka vin konn ki sa vodou a ye. E nan diskisyon. Nan nan pale, kesyon sa yo te vin, pawòl sa yo te map di a vin kòmanse ap ap soti nan bouch mwen. E pa rapò a sa m tap tande avè moun ki te la yo. Men baz la, se te kisa vodou a fè pou aprann konn kisa vodou a ye. E Bon la. bagay Anben frè. ok mesye. Se te yon Mèsi plezi. pou Mèsi presizyon anpil.
an frè m. Papa Da, e, e, an nou salye Papa Da Kreyòl Konsyans. Mhm. Bonswa frè m yo, kòman nou ye?
Nou trè byen frè mwen pale avèm. Anfèt, m ap fon ti pase sou vodou an, epi nou prale plis sou kreyasyon an, se pou tèt sa m te rele. Anfèt, sa ke mwen mwen konprann, pa gon relijyon, pa gen moun ladan k ap pratike mal. Se sa ke mwen mwen konnen. Pe enpòt relijyon ke li ye. Sa depan de volonte moun nan pèsonèl. Ou gen dwa rive nan yon legliz, epi ou jwenn yon moun ki vin legliz lan, se mal li vin fè, se kritik, sa vle di ke wap jwenn sa, pe enpòt relijyon ke li ye, sa pa vle di ke vodou an, lè w di vodou, ou wè otomatikman se, se, se mal ke li la pou l fèt. Yon sèl bagay ke mwen menm mwen konnen, se moun nan, se moun nan ki deside fè mal, si l deside fè byen lap fè byen, si l deside fè mal osi lap fè mal li, èske w konprann, sa son volonte. se pa relijyon ki fè moun nan se mal senpleman l kapab fè. Se sa ke mwen mwen wè, sa se sa ke mwen mwen te ka di o nivo de vodou, lè moun wè vodou yo di konsa ke se se mal ke yo wè senpleman, bon mwen menm mwen pa wè l konsa, rezon, pase nenpòt moun ka fè mal. Men egzanp, si tankou nou di ke yon yon medsen, ok, tankou isi o Kanada, gen yon lwa ki di ke aide à mourir, Sa vle di ke si tankou mwen malad, si m vle pou yo, si m vle mouri epi yo jis ban m yon piki la epi mwen mouri. Èske w konprann? Men, la kounye a la menm, se la ke mwen, sa vle di ke yon, lè y ap pale w de, kòm m te ka di w sa, egzanp, yon medsen, yon medsen kapab e si yon moun sil chwazi tiye moun sa si medsen sa move li chwazi tiye yon moun li ka tiyel sa se sa se li menm sa pa vle di ke vi senpleman li sove men li ka tiye yon moun tou sil vle se de menm pou relijyon an tou se moun nan ki deside fè sal vle a èske ou konprann bon lòt bagay ke mwen menm se plis pou kreyasyon kem te rele m pa konnen si sam di o nivo de vodou an si li kòrèk pou nou menm men pou kreyasyon non mwen mwen dakò ansanm avèk li m toujou di moun sa la vodou a se kòmsi m ta di w se yon kouto. Ou ka pran kouto sa a, ou fè manje, ou prepare manje avè l. Ou ka pran kouto sa a, ou touye yon moun. Men se pa kouto a ki pwoblèm nan, men pito se moun k ap itilize l la. Se moun k ap itilize l, egzakteman, egzakteman. Bon, pou kreyasyon, premye sa ke m wè, pase ke, pase lè ke nou pral gade o nivo de kreyatè tou sa, sa, sa bay, sa, sa poze anpil kesyon. Tankou egzanp pou n di kèk, avan l, kiyès ki te la, kiyès ki te kreye l, bon, twòp bagay, mwen menm, kisa ke mwen menm, daprè refleksyon ke mwen menm pèsonèl ke mwen fè, sa ke mwen wè, egzanp, avan, jan tè lan ye an, li pa t konsa vre, ban m ba w egzanp, sa vle di ke yo di w bèso imanite se an Afrik, la kounye a la menm, sa vle di ke premye moun ki te kreye yo, yo te, yon egzanp, paske an Afrik se nwa ki genyen, Pou ki rezon an Europe oubyen an Amerik ou jwenn moun ki gen koulè blan? Sa vle di ke gon gon bagay ki evolye, gon bagay ki fèt. Egzanp, yo di w moun yo lontan, yo pa t gen machin, yo pa t gen avyon. Kòman yo te fè deplase? Sa vle di ke yo te konn deplase sou tè lan. Sa vle di ke tout zòn sa yo te relye ansanm. Pa t gen, te gen toujou, te ka gen yon bò ki ki mè, epi tè yo yo oubyen tou gen blòk. glasyè tou. Sa vle di gen yon fason ke yo te konn mache men san yo pa t konn pran avyon ni bato pou yo te deplase. Sa vle di ke dapre mwen menm, ki sa ke mwen konprann, se yon evolisyon ki vin fèt. Pase menm tankou egzanp, lè w pran egzanp de Teta, sa vle di ke li Teta apre sa li vin. li vin pwason ou byen li vin e kòman yo di m pa sonje non pwason l konn vin vini an si w ap pran egzanp de papiyon tou li te cheni li vin sa vle di gon evolisyon ki vin fèt o fil di tan pase lontan lontan gen de zòn egzanp ki te konn bay moun ki te vrèman jeyan moun sa yo te men wotè aktyèlman la al chache l ou p ap jwenn li. Sa vle di ke gen de seri de bèt ki te egziste lontan lontan, 3 mil an oubyen e mil an de sla, yo pa egziste ankò. Sa vle di ke kapab l egziste ou pa egziste, li gen dwa pa egziste jan l te ye an, men gon evolisyon ki vin fèt, kounye a la vin, li vin chanje fòm oubyen pe enpòt sa ke l ye an. Sa, sa se sa ke mwen konprann. O nivo de, de moun ki kreye, sa vle di ke petèt se yon, se yon evolisyon ki fèt o fil di tan. nap deplase kote ke nou te ye a nap mache nou pral nap travèse kontinan nap travèse paske gen zòn ki fè cho gen zòn ki fè fwa o fil di tan moun sa yo koulè yo koulè po yo ap vin chanje e sak fè wap wè gen moun ki nwa blan jón yo konn ap bay koulè yo anfèt se sa ki fèt daprè mwen menm kreyatè lan wi pou mwen menm m pa fin di non pa genyen l men daprè mwen se la nati se tout sa k wè ki ki la aktyèlman yo se la nati ki k fèl daprè mwen menm nou menm pou tèt pa nou mwen menm mwen konsidere chak moun ki egziste li dye li dye pou tèt pa l sa se mwen menm sa se sa ke mwen konprann paske ou kapab deside ou di bon ok m gen dwa chita la m pa janm al travay m pa bezwen lajan bon m pral mete zam nan pòch mwen m pral kidnape moun. Sa se desizyon pa moun nan. Gen moun ki deside tou, ki di bon ok, ban m al lekòl, ban m travay, ban m met konesans, epi ou fè kòb ou yon lòt fason. Sa vle di chak moun pou mèt pwòp tèt pa l. Èske ou konprann? Se sa ke mwen wè. M pa kwè ke gon w moun ki sou tèt e ki te kreye nou vrèman vre. Ou konprann sa m ap di w? Jan pale de Adan e Èv, m pa kwè sa. Rezon pase ke Adan e Èv, si se vrèman se de moun ki te egziste, pou ki rezon nou tout pa menm koulè, menm si ke gen deplasman ki fèt la vrèman, men m pa kwè 2 grenn moun sa yo te kondwa fè tout popilasyon sa yo, menm si se peple n ap peple vrèman, men gon bagay kanmenm ki te la ki transfòme an nou menm. M pa vle di se senj jan ou di l lan, ou konprann, men gon bagay kanmenm ki vin devni nou menm o fil di tan, epi la kounye a la, epi nou. nou vin pèp, nou vin lòm. Se sa ke mwen mwen mwen wè. Se sa m konprann. M ta renmen di yon ti bagay wi. Talè Diony, talè. Mèsi anpil papa dam, m pa konnen, ban m eseye pran yon lòt moun. Ou te mèt kite misye la, m ta renmen reponn misye. M ta renmen di misye yon bagay.
Ban m fon ti rete pou kelke minit epi m ap desann. Mèt pale.
M pa pran tan mesye. Kreyòl konsyans, limyè kijan ou ye? Zanmi pa m.
Nou tou lè 2 an gentan konn pozisyon m sou tout sijè. Men youn nan ti bagay m santi ki reyèlman deranje m nan kominite an. Bikòz mwen m dakò avèk nou ann plante pye bwa, ann fè pèp la al travay, respekte nati an.
Jhonny, yon segonn silvouplè Jhonny, yon segonn. Nou genyen anviwon 68 moun k ap gade nou la a. Si tout fwa nou chak ta pataje layv la avèk yon moun, nou imajine kisa sa t ap fè? bay èd ou konsa non lap vrèman bon tapote ekran an se ap vrèman bon si tout fwa ou pa renmen travay la pa patajel men depi ou dakò avèl patajel mèsi anpil kontinye non chèf eske son kesyon ou pral pozem oubyen se pasem ka desen poum baw lòt moun moute non non non ou te mèt ret la poum just fè pwen an son pwen map ese fè so nan kominite an m fin dakò avèk plante pye bwa an avanse tout bagay sa yo bon lè yon nèg tankou papa damou te esa ki degoutem li vin pale de yon kreyatè. Si ou vle di nati an se kreyatè, m pa renmen, sa degoute m. Nati an pa gen yon entansyon pou l te kreye ou. Se ou menm ki ka viv nan kondisyon sa ou egziste. M pa renmen lè nou, kounye a n ap rejte Jezikri, ti masisi bouda lwil lan, m pa renmen lè nou pran yon lòt bagay, nou ba l yon lòt, nou sanse pral fè yon lòt bagay kòm yon dye. Bagay sa reyèlman toumante m, paske lè l rive nan sans, n ap pale de egzistans, Nou pa konnen, an rete nou pa konnen. Nou pa ka rele sa nou wè an kreyasyon, paske nou pa gon kreyatè. Si tout tan ou moun ap di gon kreyatè, bay kreyatè an. So e youn nan rezon m pa renmen alye avèk kominite an, because mwen reyèlman santi, nou sot nan yon lòt bagay, gen anpe nèg ki reyèlman vle, tankou tout sa patnè an sot di an, m wè tout se fatra. M dakò, ann plante pye bwa, ann al travay. Bon, nou pa bezwen rele bay sa yo Bondye, nou pa bezwen rele oksijèn Bondye, nou pa bezwen rele lè an, dlo Bondye. Bon, bay sa yo pa yon kreyatè. M pa, li rèlman degoute m lè m tande nèg ap pale konsa paske tout sa son fab li ye.

Nou pa di sa blòdè. Mwen di w konsa.
Tande, tande, tande, tande sa m ap di w la. Mwen di w ke son transfòmasyon ki fèt.
Tande, tande. Son transfòmasyon ki fèt. Ki koz ke nou menm nou ka vin lòm. Nou ka moun ke nou ye jodi an la. Sa vle di. Ok, m pa gen pwoblèm ak sa non. Nou pa bezwen mete tit sou li. Nou pa bezwen rele l ankenn bagay. Ok, nou gon transfòmasyon ki rive nou la jodi an. Ok, nou pa pral mete, kou nan nou pa pral chita pou nan pa dore dlo an, lanmè yo, e lè an. Non, dlo an la, la fè biznis li, nou menm nan prezè biznis. Men se la nati, se la nati pou pa respekte la nati. Pou sa pou pou pran. Pou pa pa respekte la nati, pasi se la nati pou pouz ke nou la. Tout bagay ki egziste se la nati. Depon bagay pa egziste l pa nan nati an. Tout bagay ki egziste se nati an. But m pa leve pou m adore wòch yo. Wòch yo gen mineral ki nan wòch yo nou itilize yo. Pa gon grenn M pa renmen lè nou pran kat ele nou rele yo eleman pou nou mete yon enpòtans sou yo. Pa gon bagay sou planèt lan ki pa itil. Menm jan yo itil lan menm jan yo ka detwi. Nou gen yon pakèt rezon nou vivan. E pa sèl oksijèn ki fè nou vivan. San nou fè nou vivan. Kè nou fè nou vivan. Gen yon milyon diferan rezon ki fè nou vivan. Bon lè nou chwazi 4 ti grenn bagay, m santi nou vle adore 4 ti grenn bagay sa yo. E tankou nou vle pran lòt bagay pou nou ranplase Yahweh a Jezi. Li rèlman degoute m. Nati ap bay biznis li, nou menm nou ka just bay biznis nou. Nou pa bezwen chita pou nap, tankou, e, mwen menm, m, m dakò avèk plante pye bwa a, m di sa, ann travay, ann respekte nati an. But nou pa pral, m pa renmen lè nap mete w kouvrèti. Si m rive sou voodoo an, Mwen m pa gen pwoblèm a voudou an paske yo pa fòse moun a asepte l. But sèl pwoblèm mwen menm m genyen, m gen pwoblèm a supernati an. Si yon nèg di m ou ka disparèt nou bezwen prèv, sa a li p ap vole. Avyon sa, si yon nèg pran voudou an tankou yon sòt de meditasyon ou di m li ede w lè w leve le maten w limen yon bouji, bouji sa al ede w pase jounen w, m pa gen pwoblèm a sa. But si w di w ka fè yon moun tounen yon kabrit, ou bezwen prèv. Mwen menm e bagay sa yo ki deranje m. But si yon nèg, paske boudizm nèg yo itilize l kòm yon relijyon kote yo, li ede imen an avanse nan lavi l. M pa gen pwoblèm, tout tan w pa ap fòse l sou yon moun, m pa gen pwoblèm. But gen claim yo foure anndan bagay lan, depi yon moun foure yon claim, bay prèv. Because depi w pa bay prèv, ou tounen menm bagay kretyen yo ap fè an. W ap pale bagay, ou pa ka apwouve. An bay sa degoutem. Depi yon moun di ou ka fon bagay, bay prèv pou li. Blonde, map desann paske m wè sa wap di m yo la yo pa vrèman gen rapò avèk sa ke nou, sa ke mwen menm mwen sot, mwen sot eklèsi an, mwen sot di an, ou konprann? Li pa vrèman. Ou ta pale tankou oksijèn, lanati son dye l te. Non, mwen pa pale, genlè pa t mwen menm. Nou pa pale, nou pa pale de oksijèn. Non, non, non. Mwen pa, esk, mwen de frè a. Sou pa di sa, mwen dezole.
Ok, sou pa di sa, mwen dezole.
De oksijen la. Se te bien, frè a pa pale konsa, Johnny. Se ke frè a ta vle fò konen ke, frè a ta vle fò konen, si gen yon Dye, se menm nou menm anko li. Li te di nou chak nou se Dye. Yeah, but mpa renmen sa, Limye. Nou pa, nou pa vle nou itilize mo Dye nan konteks sa. Paske, kretyon.
Johnny, fok ou pran. Ok, ni ou egzanp bral pran avèk ou. Yo te gen do pa renmen lò ou di sa tou. Paske sa se opinyon moun lan, sa se konsa l konprann ni. Ou menm, ou dwe asepte. Paske, e pa paske ou renmen l ou pa renmen. Non, men, e pa asepte, pa asepte non limye. Men pwen an. Ou mwen avè w dakò, mo Bondye an, mo Dye an, kretyen, m konnen e pa nan jan kretyen ap itilize mo an m dakò, e pa definisyon mo an. But kretyen yo gentan hijack mo an. Yo gentan pran mo yo an pou yo, yo kouri avèk li lwen. Lè yon moun nan sosyete ap pale ou di Bondye, ou di Dye, nan figi ayisyen, moun gentan ap panse de Yahweh, y ap panse de Jezi. So nou menm lè n ap itilize menm mo an, mwen santi s on sòt de konfizyon because Nan fen jounen an, mwen menm m pa panse m son kreyatè, m son Bondye nan sans jan kretyen yo pran Yahweh, yo pran Jezikri. E poutèt sa m pa renmen lè yon moun itilize menm mo sa, paske m gentan konnen kretyen yo mal itilize mo an. M tande tout videyo ou Limyè kote ou bay orijin mo an, m dakò avèk ou. But kretyen yo gentan hijack mo an, yo gentan pran l pou yo, ann tou fè yo kado l. Paske si n ap itilize menm mo an, kounye a gen moun, ou wè kijan Prince tonbe nan konfizyon, paske l ap tande menm sòt de jan, moun yo ap esplike bay yo, but nou pa ka bal fot, because lè w leve Ayiti e sòt de bagay sa yo wap tande nan zòrèy ou, menm jan gen anpil bagay wap tande de kretyen, so si w mande l kounye a pou l al fè edikasyon, pou l al li, pou l al this, pou l al that, but li pa tap bezwen fè tout bagay sa yo si moun yo pa tap plede simen bagay sa yo, moun yo sispann, depi moun yo pran yon mot ou fè yo kado l. Johnny, talè a ou te pale ou di konsa ou pa dakò pou yon moun ap adore dlo a, pa vre?

Ou renmen l?
Paske nòmalman si li endispansab pou lavi. M pa vle w fè sa.
Limyè, men kisa w ap fè? Paske m renmen madanm mwen. M renmen, m renmen, men ou mete gon entansyon lè n ap pale de lanmou. Mwen, mwen, dlo a m bezwen l. M pa ka viv san dlo. M pa ka viv san san. M pa ka viv san yon pakèt oksijèn. Bon, m pa chita kounye a pou m ap mete yon enpò. M pa, paske men kisa k rive? Ou ka, ou ka, m ravò w, mwen menm ou menm. kreyòl konsyans, nou konprann ki jan n ap pale. Bon, lè kounye a nou di bagay sa yo gen yon sòt de enpòtans, li pa lwen pou yon moun al pran lanmè a pou l adore l non. Dayè, yo te fè sa, paske sa a dan son dye li te ye. Joni, Joni, si w di l pa gen enpòtans, sa vle di w pa gen enpòtans.
Non, m pa di l pa gen enpòtans non. Mwen di l, jan w ap pale an, gen moun ki pral pran lanmè a, yo ap tou adore l kòm yon dye, And nou wè moun yo te fè sa deja. And e sa Non, nou pa vle moun yo fè. Nou pa vle moun yo al non, se adore pa, se anyen pa ou ankò. menm ki pou pa vle moun yo fè l, Joly. Moun yo respekte lanati. Yo, yo, yo, yo, yo adore l. Adore a, se yon sans pou yo pwouve lanmou l pou li. Pa egzanp, ou menm a madanm ou, ou ka di madanm ou, ou adore l.
Bon, li mè, kretyen yo ka fè, kretyen yo ka fè menm agiman, gen, gen, fè, fè mwen fè deba avèk yo, yo di m yo menm, Jezi Kri, ti masisi an pat egziste vre non, yo di son mète fo li ye pou yo, pou gide lavi yo. Moun, nenpòt moun ka fè menm agiman, m ka pran yon pye bwa, mwen di pye bwa sa se Bondye, son mète fo li ye pou lavi m. Mwen tout sa yo se radòt, mwen m pa vle ret nan sòt de mantalite sa yo. Li pa vle ede nou, li pa gen okenn itilizasyon. Bon, ki jan, bon, limyè, limyè, si n ap di moun yo rejte vye bagay ki pa itil yo anyen, den nou vin nan yon lòt bagay ki pa itil anyen, e se pa menm bagay lan n ap fè menm. Ki jan w fè di l pa itil pandan ke sa lè w sot di dlo a endispansab? Waw, waw, Johnny Peterson, nou jere Peterson. Peterson, ok, nou jere Peterson. Men ki sa mwen di ki pa itilize non, mwen di ki pa gen itilizasyon non, e pa lanmè an non, ma pale no, tit nap met sou yo an, yo pa gen ken itilizasyon. Johnny, Johnny, fon ti tande Johnny. Ou di m ke dlo a endispansab, eske ou konpren sa sa vle di endispansab, sa vle di ou pa ka viv san li. Yes, m dakò. Alos ke viv dlo a ka arete san ou, li pa bezwen ou, men se ou k bezwen dlo. M dakò, M dakò. Epi w di m konsa nou pa gen dwa mete yon enpòtans sou li. M pa di sa. Non, men ki sa mwen di limyè. Pa foure mo nan bouch mwen. Mwen di nou pa pral rele dlo an, nou pa pral met tit voudou sou li. Nou pa pral di se sa ki voudou an. Nou pa pral di se sa ki krisyanis lan. Lanmè an se lanmè pou kont li. Nou pa bezwen foure ankenn lòt non sou li. Annou kite l lanmè. Dlo an rete dlo pou kont li. Nou bezwen Nou pa bezwen adore l. M pa leve chak maten pou m adore san ki nan kò m, but m bezwen san ki nan kò m nan pou m viv. Se lè nou kòmanse pran. E sa yo fè a Jezikri? Jezikri son mèt enfo. Moun ki te envante Jezikri yo, Non, ekoute'm se sa de yo te bagay envante l. diferan, Yo, Johnny. yo Se de pa, bagay yo pa, diferan. se moun Johnny, jodi a ki vin se de... pran Jezikri Mwen pa mande pou serye yo wi.
Lè w adore fo. anali, lè w, lè w al an Izrayèl, moun sa yo pa pran tankou Yahweh. Jan moun yo pran bagay yo, yo vin mete l nan. Moun sa yo pat janm wè l konsa. So moun sa yo te toujou ize yon pakèt metafo pou yo adore sa k te enpòtan pou yo. So, si kounye a yon nèg panse solèy lan li enpòtan pou li, li di e sa k ba l lavi, li fè l tounen yon dye, l ap adore l. M gen pwoblèm ak sa. Paske nou konnen solèy lan. Poukisa w gen pwoblèm ak sa? Paske solèy lan pa gen yon objektif. Si kounye a yon nèg di konsa. Kijan w fè konnen objektif solèy la, Johnny? M pa di m konnen, mwen di nou pa... Ou di l pa konnen, li pa genyen. Ou di l pa gen objektif. E pwen sa m ap eseye fè wi Limyè. M ap di kon sa, pa gen moun ki konn objektif solèy lan. Sèl sa nou konnen, nou konnen san solèy lan nou pa ka viv. But pou yon nèg kounye a l adore solèy lan, m wè son bagay ki biza. But non ou te ka adore soleil. Johnny, si yon moun pa ka viv san yon bagay epi la adore Johnny, ki sa ou gen avèk mou adore ya? So, e si yon moun, e si yon moun zou li pa ka viv san Jezi, li bezwen adore Jezi. So, mèt e fo li ye pou li, but li bezwen pou li. Kounye a menm nan se pou pwouve, se pou pwouve moun nan pwouve w ke li pa ka viv san Jezi. Ou menm w ap di bon mwen pa nan Jezi epi m viv san li. Alòske si yo mete w yon kote ou pa janm bwè dlo, w ap mouri. Ok, so, ou wè, nou e sa fè mwen, m sèmante m pap ka janm alye avèk nou, because nou pran on soupestisyon, nou rache pèp lan ladan, nou lagon lòt soupestisyon.
Mwen men, m bezwen, m bezwen pwè pou tout bagay. Solèy lan, solèy lan pa bondye, lanmè yo dlo an pa bondye, se dlo li ye, dlo se dlo, nou kon sa dlo ye, li pa bondye, en yo pa bezwen adorasyon, yo pa bezwen adorasyon nou pou yo fonksyone. Yo fonksyone endepandan de imen. Ou fèk so di sa bouch ou. Si tout imen mouri, dlo ap rete dlo. So dlo an pa bezwen pou nou leve chak maten, pou nou dil mèsi, non. pou nou bay. Se paske ou pa konnen. Johnny, eske pa egzanp lè ou di madanm ou renmen l, se pou madanm ou, pou ou menm ou pa santi ou. Pou ka pou madanm ou ka ou sèvi. Lè m di madanm mwen mwen renmen, madanm mwen, mwen gon, madanm mwen son imen ki ka reyaji sou sa m ap di l lan. Lanmè an pa kè de egzistans ou. Lanmè a pap reyaji sou sa w di lanmè a. Johnny, Johnny, Johnny, èske ou gen chen? Ou konn di chen w lanmè menm? Chen an ka reyaji, bèt lan ka reyaji avèk emosyon. Lanmè a pa gen emosyon limyè. Pa fè sa. Lanmè a pa gen emosyon limyè. Lanmè a pa kè de ou menm. Menm lanmè sa w ap adore an ka vale w de misidyeve. Pa fè sa. Lanmè a pa kè.
Ok, Men, yo m di pa John konnen.
Saint-Michel. But lanmè, Saint- Si lanmè, w pa konnen lanmè an Johnny, pa non, kè, si w pa lanmè an konnen, pa si w kè pa de ou konnen, menm, pa gen frè. problèm, non. Ok, Si w pa lanmè an konnen, pa pa gen kè. But problèm. nan fen jounen an, limyè, on sèl bagay nou vle rete. Nou vle rete sou sèl dosye. Mwen m rejte Krisyanis lan totalman, pa gen kenn itilizasyon nan sosyete n ap viv lan. Si Mhm. voudou an, ou superstition, si n ap di se l sa, si se dlo li ye, se solèy lan, mwen dakò. M pa gen problèm a solèy la, lanmè yo. m pa gen problem, nou bezwen yo, but nou pa bezwen rele yo yon lot bagay pou nou confuse moun. Because lè nou rele l yon lot bagay, m wè n ap mete yon lot pouvwa ki pa egziste sou li. Solèy lan se just solèy li ye. Li pa bezwen yon lot bagay, nou bezwen adore, bla bla bla. Tout sa yo se radot, mwen m pa vle rete ladan yo. Paske pèp lan soti nan yon superstition, nou pa vle yo tonbe nan yon lot. Johnny, ou konnen ki sa ki pi enpotan, Johnny?
Johnny, sa ki pi enpotan, ou pa vle rete ladan yo, Ou mèt soti kòw. Ou pa menm bezwen antre. Oh, m so, m soti ladann wi frè m. Lontan Ebyen wi, ok. mwen m apresye. Bravo! But mwen Mwen se pa vle, nòmal Jody. because, Kounye a, tande, li- limyè, kounye si a nou mwen santi nou menm, tande, si nou, m santi, because mwen menm, menm jan ou wè pastè yo, pastè yo te di m menm bagay, Christianisme lan pa bon pou ou sot ladann. M sot ladann, m rejte l, but m preche kont li because m wè son, Li kenbe pèp lan nan esklavaj. Si m santi nan kominite sa m santi gon lòt mantalite ki kenbe. Gon pakèt, e pa sèl ou nou menm k ap fè sa, gon pakèt nèg ki di yo se pèp Izrayèl k ap gaye yon lòt mesaj. Gon pakèt moun k ap envante nouvo bagay. Kounye a pou moun rejte krisyanis, yo vle envante yon lòt bagay. Mwen m rejte sa. Gen moun ki di w se nou se douz trib, twab pèp Izrayèl lan. Nou gen tout radòt sa yo k ap preche nan sosyete kounye a. Mwen mreche tout, m pa vle tande yo nan zorey mwen, yo youn pa itil anyen, yo youn pa itil Bravo, anyen, nan Johnny. fen jounen kisa sa fè? Mèsi anpil Johnny, se te yon plezi frè pa m. Lanmou pou ou, Alright, pòte w pase byen. bon jou. Nou espere yon lòt fwa ankò. Twenny, frè pa m, kòman w ye? Pale avè nou. Kreyòl Konsyans, avan tou, Kreyòl Konsyans, kisa w vle di nan pwen sa a? Mò te vini tou. E bon, non ou konnen men menm m te deja di nou sa m pa konn anyen nan vodou a. E fò m ta al, m pa renmen pale de yon bagay ke m pa aprann. M poko aprann de vodou jan m ta vle pou m satisfè pou m ta bay opinyon pa m. So, si se te bagay bib ki t ap pale, krisyanis, m t ap gen yon pakèt bagay pou m di. Men nan vodou a, mwen mete m enb pou m di m pa konn anyen. Lè m konnen, m a bay opinyon m. Ok.
Talè a nou pa tap pale de vodou non, nou tap plis pale de yon bayan ki dlo, ou konprann? Men Johnny menm nan pa dakò sa yo ditou, li menm anko kap di pawòl li yo, defini sa l pa dakò avèk yo, m pa konn pou ki rezon. Si yo endispansab nan lavi nou epi.
Bon, eske, eske, eske nou adore, eske vodouyizan yo adore dlo? Kounya la, la se kesyon pa m kounya. Eske vodouyizan yo adore dlo a vreman? Eske nou konn leve pou nou adore dlo, adore soley? Paske m pa konnen. E Johnny non mwen pa nan come on Johnny m pa nan sipènatirèl monchè. M pa m pa kwè nan m pa follow sipènatirèl. Se sak fè m di fò m aprann paske m konnen vodou kote li soti an Afrik lan li pa gen okenn rapò avèk sinatirèl. Sa se sa se ti pati sa m konnen sèlman paske mwen te fè yon ti lekti sou Yoruba avèk Bantou, men m konnen Vodou an Ayiti al gen sòsèlri ladan l, li gen yon pakèt bagay Ewopeyen ladan l, so se sa k fè m di m poko konn ase pou m ta pale de li. Bravo.
E an nou salye Frenny frè pa m kòman w ye? Pale avè nou. Sa k ap fèt la limyè a? Kòman nou ye? Nou anfòm? Nou trè byen frè pam. Monchè ou konnen m toujou Jamaica m toujou ap swiv mwen men show mwen men live lan chak lè lap fèt m toujou m toujou parèt ladanl ok so papa Da papa Da te papa Da tap byen pase la avèm paske gen anpil bagay misye di la ke m aprann ou konprann paske live sa se yon live ke moun ap